Avèk 6 bòn minit. Zanmi Li a Spò, zanmi Radyo Tele Li a tout kote. Bonjou, bonswa, gwo salitasyon pou nou tout. Sa pral depan de ki kote ou ye e sa pral depan de ki lè Mèkredi Motivasyon pral antre lakay ou. Se toujou yon plezi, yon jwa lè nou gen chans pou nou rankonte avèk ou, pou nou vin fè yon ti pale. Sa fè lontan ke zanmi yo pa wè nou atravè Mercredi Motivation, men kite m di nou toujou la. Nou toujou la, nou toujou swaf anvi pou nou vin pale ansanm avèk ou, men dèfwa okazyon yo, moman yo pa pwopis, gen lòt aktivite lè yo debouche nou vin bay yo plis fokis, sa fè ke nou pat wè. M ap di sa se an rezon de koz nan okazyon twazyèm anivèsè Liyaspò, bagay yo te vrèman anpil, donk nou pa t ka vrèman rete pou motivasyon, nou te fokis sou twazyèm anivèsè la e tout bagay te pase trè byen. Nou salye tout zanmi ki deja ap monte nan live la pou kapab vin jwenn nou. Nou salye Enjenyè Lwi ki deja la avèk nou, Mis Ela Bela e tout lòt 9 zanmi yo ki la, nou pa ka fin idantifye yo men ki ap gade nou. Nou kontan jodi a pou w la avèk nou nan Mèkredi Motivasyon. Fò m di nou s on plezi, s on jwa imans a chak fwa ke nou gen chans pou nou la. DG di m li deja prè. Bonswa DG, byenvini nan Mèkredi Motivasyon. DG, Gen anpil zanmi, Laura poko vini men m panse ke l ap vini. Gen anpil moun ki t ap soufri de Mèkredi Motivasyon tou kòm pou Grand Family a. S pò m salye nou tout, Gran Famiy RTL padon. Kèlkeswa kote nou ye Donk motivasyon back ok Nou tounen back e nou tounen back pou de bon Nou toujou konnen mèkredi motivasyon nou vini pou nou yonn motive lòt Nèspa Nou toujou vini pou yonn motive lòt Jodi a nou vini Avèk 3 engredyan pou ou nan mèkredi motivasyon 3 engredyan Bonswa Rody Wilson mèsi paske ou la. Rosie Wilson ahh se yon zanmi, yon rèn hein, yon queen ki toujou ap sipòte aktivite li a spò yo donk li gen òganizasyon li fè pati ladann e Rosie Wilson ap travay pou medam Jacksonville yo la pou gen yon òganizasyon fanm lè sa nap wè li a pami yo pase li a son fanm djanm menm jan avèk Rosie Wilson nès pa tou kòm Miss Bella ki deja la donk mèsi Rosie paske ou la e chak zanmi mèkredi motivasyon rive lakay ou patajel envite yon lòt zanmi.

Ahh nou bezwen monte abò wi kisa pou nou fè pou promote business nou pa map tou diw sou gen aktivite wap fè sou genyen moun ki mouri ou bezwen fè anons mòtyè ou bezwen fè piblisite ou bezwen pou yo pase ou ka bezwen nou fèl pou ou 1 pou vra nou pase sou li dezyèmman sou ta bezwen poul pase atravè radyo tele li ya nan tout sa nap fè yo li kapab atravè emisyon li ya spò sou la radyo de puissance inter li kapab egalman atravè emisyon pa nou Donk si ou bezwen sèvis sa yo, nou kapab ofri ou tout sèvis sa yo. Mèsi paske ou chwazi Mercredi Motivation pou nou kapab vin motive yonn lòt. Donk, nimewo telefòn mwen, m pral ba li l toutalè pou zanmi ki pa konnen l, si tout fwa ou ta vle plase yon mo. Dabò kite m ale jodi an pou m di nou men ki sa m pote pou nou, nou konnen Mercredi Motivation se prè de 45 minit nou pase ansanm. Kite m ale byen vit pou m di nou kisa m pote pou nou, kisa k gen nan djakout la e nou menm nou kapab reyaji swa pa telefòn pou nou rele oubyen pou nou kapab patisipe avèk tèks mesaj nou epi n ap li yo, n ap tande, n ap pale ansanm. Donk Emanelia Montreuil, Vanessa depi Chili, nou salye tout zanmi kèlkeswa kote nou ye, zanmi ki an Repiblik Dominikèn, zanmi ki an Ayiti, nou salye nou tout e nou di nou mèsi lefèke nou la avèk nou. Nap gade nap wè link youtube la kap pase anba please pa neglije abòne kite yon kòmantè like afin ke pou kapab ede travay lan fèt jodi a nou pote pou ou 3 enkredyan pou kapab fè biznis ou grandi pou kapab bouste biznis ou biznis ou gen an kelkeswa biznis ou gen an. Mwen menm se yon machann pate m ye hein yon machann pate de jou an jou lap pran le laj epi nou wè yon jou konsa an li a di nou gen li a distribisyon gen zanmi ki di pa rele li a distribisyon rele li a multi sèvis kelkeswa jan zanmi yo rele l nou aksepte men non an deja se li a distribisyon donk 3 engredyan enpòtan 3 ki ka vini pou ede w bouste hein. Booste biznis ou. Pandan map di booste biznis ou, avanm fini fòm sonje poum pale nou kòman pou nou booste immune system nou tou, paske li trè enpòtan pou booste immune system ou, gen yon zanmi ki gentan ap relem m pa konnen si se pou mèkredi motivasyon, men kite nou fin elabore, kite nou fin bay 3 engredyan yo apre nap ka pran ou si tout fwa ou vle patisipe. Ou pa gen kèk tan ou pale wap fè 1 è. DG dim gen kèk tan m pa monte map fè yn è DG nap gade sak ka fèt ok 3 bagay 3 ki ka arive fèw bouste biznis ou donk 3 bagay kisal ye 1 se kònèsans m pa konnen si gen zanmi kap note se kònèsans 2 se entèlijans epi twazyèm nan se sajès ou.

Kelkeswa fason ou sipòte nou, nou salye w e nou espere ke tout bagay ap mache byen. Enjenyè, Direktè a voye yon mesaj, Mèkredi Motivasyon sa a rive posib. O yes, o yes, piblisite yo k ap pase. Mèsi, mèsi, mèsi DG. Donk, pa bliye, pa bliye, si tout fwa ou vle piblisite ou pase, fè nou konnen. Nou très ouvert e nap tann ou tou paske nou bezwen ou pou nou kapab avanse. San ou menm nou pap avanse, donk nou ta renmen avanse avèk ou. Donk jan nou diw la 3 bagay, kònèsans, entèlijans epi sajès. Youn pa mache san lòt. Wap al wè pi devan wap al di a genyen ki pi enpòtan pase lòt. M ka konprann wap al wè genyen ki pi enpòtan pase lòt, men yonn pa mache san lòt. Nap ale avèk premye premye engredyan an ki se la kònèsans. M pa pral vin defini konesans an gran plan an jeneral, men m ap just pale de konesans an biznis, se pou biznis m ap pale ok, m ap just vin pale pou nou konesans an biznis. Konesans an nan biznis se nan sa n ap pale pou lòt zanmi pa di a li a bay definisyon konesans, se pa sa konesans ye so. Nou tout moun konnen ki sa kònesans ye hein tout moun gen kònesans pou pou ka wè byen avèk mal se la kònesans byen di mal ki fè Adan e Èv te wè ke yo te tou nu nan jaden an se pou sa Bondye te di yo pa manje pòm nan di moman ke yo manjel uh zye yo louvri. Lè edmi an tante yo vreman yo manje pòm nan zye yo louvri yo vin wè lè sa oh toutouni yo vin wè lè sa eske oh donk enjenyè lui ap travay anpil la thank you enjenyè donk yo vin wè ke yo toutouni se lè sa yo wè ke yo paka rete touni moun ap wè sa kap bare anlè sa kap bare anba tout bagay gen pou bare men tout tan yo pot ko te manje fwi a yo pat ko janm konnen si yo gen konesans sa se yon lot bagay biblik nou pa vini sou li men nou vini pou nou vin pale avèw konesans an biznis bagay li a renmen anpil Biznis ok Donk si nou wè li a nou ka di li Africa Business Booster pa konnen So konesans an biznis Ok konesans an biznis Kite m di w konesans an biznis se san k ap koule nan venn ou Se konsa ke nou vini pou nou pale w de konesans an biznis Se san k ap koule nan venn ou Se konesans an biznis Se oksijèn ki pou ede w bouste biznis lan, ki pou ede biznis ou respire, pran yon lòt lè. Se yon oksijèn konesans ye nan biznis ou pou ka ede biznis ou respire trè byen. Konesans an biznis, se gazolin oubyen kèlkeswa gaz machin ou pwan, se gazolin nan machin ou, san gazolin nan machin, machin nan pap ka pati. Donk, si konesans an, si ou pa gen konesans an biznis, tankou se yon machin ki an pàn epi ki kanpe yon kote, ou pa ka mete dlo nan machin nan sèlman pou di pou l pati. Hein? Konesans an biznis, se gaz, hein, se gaz ki pou fè machin ou an kouri. Konesans ankò, se yon lwil li ye, yon lwil pou motè machin nan, yon machin ki pa gen motè ladan l, yon, yon, yon ma, yon, yon motè ki pa gen lwil ladan l, gade konsidere motè sa li kraze. Tout moun konnen sa? Si nou pa t konnen sa, li pa t ap vo lapèn non pou nou t ap bay fè machin, fè motè, fè chanje lwil nan machin nou chak twa mwa, gen moun chak si mwa, m pa konnen gen moun chak kat mwa, gen moun. Sa depan de distans, de pakou ou fè avèk machin ou nan entèval lan. Sa depan de pakou a, ki fè w pral bezwen konnen èske w ap chanje lwil ou nan 1 mwa, nan 2 mwa, nan 3 mwa, nan 4 mwa plis, m pa konnen. Donk, yon moun ki gen machin ki pa fè sèvis chanje oil, chanje lwil ladan, gade, motè machin ou ap kraze. Machin ou an p ap ka ba w. satisfaksyon bezwen ladann lan, ò nou konnen sitou, kite m di nou sitou, nan peyi Etazini, nan peyi etranje yo m ap di sa, se tout kote wi, machin ekstrèmeman enpòtan, m vin wè sa m fè eksperyans lan, lè m pa t kondui, lè m bezwen al on kote, m gen moun ki a la dispozisyon yo depoze m kote m aprale a, m just depoze m kote m aprale a, m pran ti sa m bezwen an m retounen, lè m vin kondui, Lè m ale yon kote, gade, nou konnen li a kòman kòman l fè bagay yo, hein, kòman biznis li mache. Li pase 17 kote pou yon kote l t ale a. Donk, yon moun ou pa mete lwil nan machin ou, hein, ou pa gen ou pa mete lwil nan motè machin ou, motè ap kraze. Ebyen, si w si konesans ou pa sèvi avè l kòm lwil nan motè biznis ou, biznis ou ap kraze. Oke, biznis ou ap kraze. Donk, konesans se lwil pou mete pou pou motè machin ou an kapab byen fonksyone kèlkeswa moun ki gen biznis DG Fritznel konnen sa byen li konnen biznis trè trè trè byen se yon nan menntò se yon nan teacher mwen kap teach mwen de jou an jou de biznis donk yon moun ki gen biznis kap plede vann kredi tout an ou pa rantre lajan biznis ap kraze yo pa fè biznis konsa. Donk, konesans nan biznis, se yon, gen yon pakèt valè. An, ban m fon ti depoze konesans, paske m konnen lè ap mache, m ap veye lè a, pou si gen zanmi ki vle reyaji, m ap veye lè a. Yon moun ki gen kònèsans an biznis, donk, biznis ou pa ka gen pwoblèm lwil nan motè li, biznis ou pa ka gen pwoblèm gazolin nan machin ou, e biznis ou pa ka gen pwoblèm oksijèn, paske l ap respire byen, Tout bagay ap byen mache lè w gen kònesans nan biznis w ap fè a. Donk m ankouraje w, kèlkeswa w ap vann dlo, kèlkeswa w ap vann pate menm jan avè m anpil love pou ou DG, kèlkeswa w ap vann pòfen, w ap vann bakòp, w ap vann kilòt, kèlkeswa sa w ap vann nan lavi an, Menm si biznis ou kòmanse avèl tou piti, kònèsans an biznis, li trè enpòtan pou konnen se lwil ki nan motè machin ou, se gazolin ki nan machin ou, e se oksijèn pou biznis ou kapab respire trè byen. Kite m fon ti depoze kònèsans, epi kite m ale nan dezyèm engredyan an pou nou ka al wè kisa entèlijans lan ye. Ebyen dezyèm engredyan an li pa lòt ke entèlijans. Entèlijans tout moun ka di ah entèlijans nou konnen entèlijans tout moun ah depi yon moun al lekòl ok li li fè tout klas li li fini bak 1 bak 2 li pran plizyè plòm moun sa son moun ki entèlijan yon moun ka kouri li definil konsa men li pa fòseman vrè paske entèlijans pa vle di konsa ahmm ok ou al lekòl se vre ou entèlijan ou pase tout klas ou pandan map di sa map pran yon egzanp avèw. Aww kite m ale pou m di entèlijans ou pa konn wè yon klas aww kite m ale nan klas nan lekòl pwofesyonèl yo oubyen nan inivèsite yo nan kolèj jan w te ka rele l yon klas aww èske m ka di èske kite m pran yon klas biznis m ap pale de biznis Nou konnen gen antreprenarya, gen anpil lòt bagay, ok. Donk, ou ale lekòl pwofesyonèl pou etidye, pou konnen kòman yo fè biznis, ki sa biznis ye. Apre sik lan, m pa konnen konbyen, konbyen sesyon yo dire, apre w fin bouk li, ou konnen fò w gradye, way? E, isi nan Etazini, mwa, mwa me, mwa jen, anpil gradyasyon, timoun kolèj, timoun, ahh, high school, tout bagay ap gradye, pwofesyonèl, tout ap gradye. Ou fin pran tout klas la. Nan klas la, w ap toujou jwenn lè y ap prezante elèv yo, y ap di w, Men moun ki premye loreya, nèspa? Men moun ki dezyèm loreya? Y ap bay tout youn apre lòt. Donk, pafwa, nan lekòl la, moun ou konn arive wè ki pi fò a, li pase tout kou li, li toujou fè, isi a se A, A, A, m panse, li toujou fè tout bagay yo trè byen, moun sa ki pase tout klas li, alafen, nan gradyasyon, se li menm w ap wè ki arive loreya nan gradyasyon an, men kite m di w yon bagay, defwa moun ki loreya yo, se pa yo non ki fòseman fè siksè nan biznis. Are you with me? M vle nou tande e konprann byen ki sa m ap di. M pa di moun ki loreya yo pa gen kònesans, ni yo pa entèlijan, se pa sa m di ditou. Men m di w dèfwa, moun ki arive loreya yo, kèlkeswa premye, dezyèm, twazyèm, sa depan de konbyen klas la bay, se pa yo menm ki arive fè siksè nan biznis! Moun ou wè ki konn ap goumen pou pase kou yo, dèfwa moun nan ap lite pou l pase yon kou, sitou, li gen sa pou l fè agoch, fò l peye bil kay la sou kont li, bil kouran sou kont li, bil telefòn sou kont li, manje timoun sou kont li, tout bagay sou kont li. Lè tout bagay sou kont li, gade, li konn pa gen tan vrèman pou l pran liv lan. Lè l pran liv la, s on kout dèy li bay nan peryòd egzamen an, epi li kouri memorize tèt kèk bagay. Tèt li toujou chaje paske li gen plizyè bagay, plizyè tach sou kont li. Moun sa vrèman li pa ka loreya. Men èske w ka di moun sa p ap fè siksè oubyen non? W apral vin konnen si l ap fè siksè oubyen non se jan l ap deplwaye biznis li. Se jan lap mete konesans m sot pale w de li a nan biznis li, eske li pwan oksijèn, eske li mete konesans nan biznis li kom oksijèn, eske li dako mete konesans nan biznis li tankou se gazolin, eske li dako mete konesans nan biznis li tankou lwil nan motè biznis li. Donk a pati de sa wap ka di moun sa eske son moun ki entèlijan ou byen non. Donk. Le plus souvent se konsa moun nan ap goumen pou l pase kou an, epi dèfwa ou wè se yo menm ki arive reyisi nan biznis lan. Men kite m di w, menm si w wè w gen anpil kònesans, ou konprann, si w pa gen entèlijans, l ap difisil pou w rive reyisi nan biznis ou. Ou tande sa m di w? Menm si w wè ou gen anpil anpil kònesans, humm, si w pa gen entèlijans, l ap difisil pou w ka reyisi nan biznis ou. Note sa byen m pral di la. Donk, entèlijans vle di se yon moun ki ap kreye, ok, yon moun ki ap kreyativite, yon moun. ki vini avèk nouvèl strateji, si w gade w wè ou menm se yon moun k ap kreye aktivite, ou wè yon moun k ap vini avèk nouvèl strateji, bagay ki pa t la deja, epi w ap chèche mwayen kreye, kreye anplwa, kreye aktivite, kreye travay, chèche yon lòt bagay nouvèl, yon lòt bagay nèf vini avè l. Si w wè w ap kreye tout aktivite sa yo, w ap poze tout aksyon sa yo, ou pa menm bezwen moun di w se yon moun ki entelijans ou ye, entelijant ou ye, oubyen entelijan ou ye, ou menm ou ka deja wè ou menm se yon moun ki entelijan pa rapò de aksyon w ap poze yo. An, moun yo konn, granmoun yo konn di on kone lab pa w son fwi. Donk, pa aksyon w ap poze yo, w ap ka di, e, m pa bezwen moun di m m s on fanm ki entèlijan, mwen menm m s on fanm ki entèlijan. Oubyen m pa bezwen di mwen menm m s on gason ki entèlijan, men mwen menm m s on gason ki entèlijan paske parapò a sa m ap kreye, estrateji m ap kreye yo, m wè m s on moun ki entèlijan. Donk, yon moun ki nan moman difisil, Pandan ou wè nan moman difisil anpil moun ap kriye, epi moun kal chèche mwayen al chèche mouchwa pou vann moun yo pou seche dlo nan zye yo, are you with me? Moun sa ka wè son moun ki entèlijan. Nan moman kriye a wap bezwen mouchwa. Hein? Wap bezwen mouchwa kelkeswa w vle w pa vle. Paske kriye avèk rhum yo vini ansanm wi. Yon moun kap kriye pa fouti pa gen rhum kap koule nan nenl. Nè ak zye hein ahh yo mache yo mache ansanm yonn mache pou lòt depi wap kriye nen w egalman ap kriye tou donk yon moun ki nan sitiyasyon sa w toujou bezwen mouchwa ebyen yon moun ki entèlijan se yon moun kap kreye estrateji Se yon moun nan moman kriye a epi li chèche mouchwa pou l vann moun e mouchwa pa ka pa vann paske gen kriye w ap bezwen mouchwa pou siye vizaj ou si w pa t gen yon ti papye ditou yon towel paper pou w ka siye vizaj ou w ap bezwen mouchwa ou pa ka pa achte l paske w nan yon sitiyasyon pou bezwen l donk moun sa w deja wè se yon moun ki entèlijan m ka pran yon egzanp avè w byen klè nan moman kowona viris lan. Anpil moun travay yo kanpe. Anpil moun travay yo kanpe, gen moun travay yo kanpe, yo stil chita lakay yo yap tann lòt travay oubyen yap tann travay yo retounen rele yo bak. Yo chita. Retire pa mete. Gen moun tou, pandan travay yo kanpe, oubyen menm avan travay yo kanpe yo, yo di ah banm kreye yon strateji pou si an ka, pou si an ka travay mwen kanpe epi map jwenn mwayen poum kapab viv sou sam kreye a. Hein? M pa konnen si nou avè m. Donk, yon moun ki entèlijan, li toujou ap chèche mwayen kreye pou l kapab avanse. Donk, entèlijans, se li ki pral pèmèt ou konnen an konesans ke ou genyen an nan mitan nenpòt kote ou ye, ou menm ou kapab grandi. Lè w entèlijan,

Ahh se pòtoprens m leve, le fè ke m pa pòtoprens ankò, m pap ka bouje paske se a moun pòtoprens m abitye. Pandan m di sa, m salye yon zanmi m sou track la, m pa pral site non l nan live lan, men ki vini avèk yon aktivite. M toujou renmen moun k ap kreye aktivite, moun k ap chèche mwayen pou avanse. Li vini l ap vann sandal, yon seri de bagay epi sandal li vini avè yo, Yo pa bon yo pa numéro yo pa bon pou moun ki anfas li yo li prezante yo a mwen menm te yonn kite li te ofri sandal m tap byen kontan pou m sipòte l men li pa bon pou pye m paske pye m pa numéro sa yo epi li di ah ah li a m pap vann ankò paske ahh m pa jwenn yon moun numéro yo bon pou li m di non pa lese bay pa lage bay pa lese dekouraje. Ou gen yon fason ou ka fèl. Next time wap order, wap di li ya m Ou te vle achte sandal nan men li pat numéro pye w. Ki numéro pye w? Order sou numéro li ya. Li ap di w men numéro pye al se men numéro pye l se tan epi wap order numéro kap bon pou li ya a Are you with me? Lè sa a, ou paka pa vann grenn sandal sa paske w deja konnen numéro pye li ya e li ya di w men ki koulè l bezwen. Lepli souvan, biznis mwen yo konsa m mennen yo. M chèche zanmi ki bezwen pòfen epi m di ki pòfen yo bezwen, yo di m men ki pòfen yo bezwen. M mòde nan sa w bezwen an, men lòt pafen mòde nan gou pa m yo. M pa pral tann ke si moun pa achte yo nan men m pou m gen pwoblèm avè yo pou sa. E sa pa pral di m m ap lage biznis lan bay. Paske se mwen ki te achte yo, fò yon moun renmen l pou l achte l. Donk ahh pa lage bay nan lavi an ok si w gen konesans ou pa gen entelijans li pap ka itil ou anyen e pa panse se nan milye kote w leve a hein se la selman wap ka fè pwofi se la selman wap ka avanse si non li a tap rete kloure chita su plas paske nou deja nou konnen kote m soti nou wè kote m ye. Hein? M pap ka avanse konsa. Donk, entèlijans, se, se li menm ki pral fè w kònesans ou genyen an nan mitan nenpòt kote ou ye, nenpòt kote ou rive, ou ka deplwaye dè strateji pou w kapab avanse. Avèk li a pate. M rive Fat Lauderdale, m fè pate. M rive Miami, m fè pate. M gen pou m al Nouyòk, pa okipe nou, menm si Nouyòk gen anpil machann pate ki egziste. ki egziste ladan l M gen kèk zanmi Nouyòk k ap fè m monte chodyè m fè pate kanmenm Donk strateji an se pa sèlman men kote m soti ok m soti Ayiti le fè ke m pa Ayiti ankò m p ap ka bouje paske m pa gen pèsòn ki konnen m non li pa sa ditou Entèlijans ou mete avèk kònesans ou sa ap ka fè w bouje kèlkeswa kote ou ye Nou salye tout lòt zanmi k ap monte Bonswa pastè Clauzel Jean François kòman w ye kòman fanmiy lan ye Espere ke tou va byen.

Menm si w gen kònesans, menm si w gen entèlijans, se gade w ap gade moun ap pwogrese, se gade w ap gade moun ap avanse, men si w pa genyen sa k rele sajès, ou p ap ka avanse. Avan m rive nan sajès pou m pale de sajès, anpil zanmi ki konnen Labib yo, nou konnen wa Salomon te chaje avè byen avèk richès. Wa Salomon chaje avè byen a richès, men si w konnen sa l ap mande Bondye, Lap mande Bondye sajès wi poul bay sajès. Imajine w, yon moun ki gen tout byen sa yo, yon moun ki gen tout richès sa yo, a kwa bon li ta mande sajès? Mwen menm avèk ou fò nou trè entèlijan pandan nap pale de sa hein, men ou gen kònèsans se vre fò w trè entèlijan pou konnen ke wap bezwen sajès, sajès son pyès enpòtan, son pyès mètrès hein, se yon matris, c'est la matrice. De tout sa yo nap pale la. Donk ou ka bouke gen konesans, ou ka bouke gen entelijans, si w pa gen konesans, si w pa gen sajès, ou pap ka fè pwofi nan biznis ou. E kelkeswa biznis ou ta va fè. Banm ban nou egzanp. de moun kap vann nan mache. Manmanm se yon komèsant depim depim leve m gen kònèsans depim leve m tou piti m jwenn manmanm ap vann. Pa gen moun saj konsa non. Se pa paske se manmanm map pale de li non. M toujou jwenn li konsa. Saj. Si w ta vin achte nan menl ou bal yon vye pri pou pri pou biznis li, ou wè ou menm ki fin bal vye pri a ou ka joure l ankò olye se li kap joure w. E m vin m vin dekouvri se yon gwo gwo kalite sa ye nan yon moun k ap fè biznis, sajès vrèman. M salye Doktè Fritz Pierre Luma sou track sa ki vini ki te fè m konnen 3 engredyan sa yo epi m di fò m pataje yo avèk zanmi li a Motivation. Manman m trè saj. S on moun sou pile pye l. Li ka di w, si w pa vle di l ekskize, l ap di w o padon, pase se ou menm ki pile l ankò, li tèlman l saj. Kite m ankouraje nou chak ki gen yon biznis n ap fè oubyen ki gen yon biznis nou pral fè. Menm si w gen kònesans, ou gen entèlijans, mande Bondye sajès. Lè w se yon bizismè, bizismèn oubyen biznis woumen, woman, donk, Wap vann ou gen konesans se vre ou gen entelijans, gen moun ki vin a Bordeaux nan biznis la k vin achte nan menw. Moun sa son moun ou pa ta dwe vann avèl? Ah m pap vann a entèl non paske jan entèl vini la m pap vann avèl. Men gade avèk sajès ou genyen kèlkeswa jan moun nan ta ye toujou konnen moun nan bezwen sa lap achte nan menw lan wi men ou plis bezwenl toujou paske ou bezwen vann ou bezwen vann sa ki nan menw lan. N'est-ce pas? Are you with me? Lefètke ou bezwen vann sa ki nan men w lan, w ap toujou chèche mwayen pou mete w nan fason pou w abòde moun nan, pou w akèyi moun nan. Ou pa konn wè w al achte, gen moun w al achte nan men l, tèlman moun nan mal, moun nan ap pale avè w nan yon ton, ou vle kouri olye w kanpe. Men dèfwa tou, ou konn al devan yon machann, ou pa vini pou w te achte, ou sèlman vin pran yon pri. Men jan machann nan abòde w, avèk sajès, avèk, avèk amou, avèk siplis, m pa konnen jan m ta di sa. Jan moun nan abòdew gade ou pa fouti vire do si w pa achte nan menl non si w pata achte nan menl sèl si w pata gen yon dola nan menw ditou wi ti a nenpòt jan fòm achte nan menw wi oubyen map tounen achte nan menw manmi oubyen papi kèlkeswa sal ye a paske janl abòdem la son moun ki saj fòm fèl vann sa lap vann nan ou wè lè map vin achel m pa gen kòb nan menm non m te vin pran pri a men lè map vin achel ou menm map fè vann li m gade ok Men kotel chita li gen sa ladann ok lèm bezwen vin achtel ou menm map fè vann li m vle ankourajew soyez sage mes amours li a spò rtl soyez sage sajès se yon pyès ki trè zenpòtan pandanm diw sa gen pastè legliz gen dyak legliz gen fidèl gen anpakèt moun legliz ki pa saj ditou tandi ke sajès ta dwe rete anndan moun legliz yo men sa son lòt deba kitem pa pale de li kitem rete nan biznis lan.

3 wòch dife ki souri, ki sou, um, ki soutni chodyè Pwogrè yo fè espas bay bwa dife kuit Andwojèn. Oh my God! Pastè Claudel, mèsi, mèsi, se trè enpòtan. Donk, san 3 wòch dife yo, Chodyè a pap ka chita. E si 3 wòch dife yo pat ranje jan pou yo te ranje a vrèman? Gade, dife a pat ka gen lè kap pase pou bwa yo te ka limen pou te alimante pou ka chofe dèyè chodyè a pou manje a kapab kuit. Se 3 wòch dife sa yo. Mèsi Pastè Clauzel. M renmen lè nou la avè m. Nou ede m. Kònèsans, entèlijans, sajès. Se 3 wòch dife an bon kreyòl Merci Pasteur Clauzel ankò. Pasteur Clauzel nou sonje se yon nan entèvenan ki te la nan 2 jou lundi avèk mardi nan nan dezyèm avèk twazyèm jou konferans an semèn nou te genyen sou courir pour remporter le prix donk merci Pasteur Clauzel le fait que ou la avèk nou se yon plezi janm di nou an 3 roches du feu sa yo timoun map ankouraje nou map ankouraje nou kenbe yo pou nou kapab avanse pou chodyè a kapab limen E pou manje a kapab kuit. Ou wè depi ou gen 3 wòch dife sa yo, Bondye avan tou, depi ou gen 3 wòch dife sa yo, ou pa gen pa reyisi pou ou nan biznis ou. Biznis ou deja reyisi. Gen zanmi ka pral poze kesyon kap di li ya, eske biznis lan deja reyisi? Oh yes, biznis lan deja reyisi. Non sèlman m envite Bondye an premye, epi 3 wòch dife sa yo, n ap lite pou yo. E m pap kite pèsòn retire sajès mwen. On moun ki ta vle retire sajès mwen, m ap kouri, m ap kite l, m ap kouri, 1 pye m bon. Pye pye m te pi bon lontan lè m te jèn, trè jèn, hein, trè jèn, nan jèn aj mwen. Nao m kòmanse ap granmoun m ap antre nan laj, men pye yo toujou bon. M ap kouri. Twazyèm bagay la se sajès, nou pale anpil de sajès la. Men sa m te mete nan nan kalpen mwen pou nou pou sajès la, men ki sa l ye. Ou ka gen anpil kònesans. Tande byen sa m pral di nou. Ou ka gen anpil kònesans avèk anpil entèlijans. Entèlijan pa w pa gen pa sou w. Moun ki gen konesans pa ou pa gen pas ou annik voye zye w la nan liv la ou deja kapte pakèt bagay ou bon pou egzamen ou kapab gen tout konesans sa yo ou kapab gen tout entelijans sa yo men si w pa gen sajès ou chire ou mele m pa konnen kisa m ta di ankò si w pa gen sajès mèsi pou zanmi ki voye ti like sa si w pa gen sajès ou chire. CHIRE aksan grav Ou chi re Kreyòl k ap pale Si w pa genyen l Ou chi re Sajès Se li ki pwal Se li ki pwal fè Etanke lidè Ou avize, ou ka wè danje a. Lè ou saj, etanke yon lidè, se sa ki pral montre ou eske vrèman kapasite ou yo. Ki lè ou pou pran yon desizyon. Ki lè, kòman ou dwe pran yon desizyon. Ki fason, gon jan pou fè l. Lè ou saj, hein ou ka ou ka konnen si w son lidè nan aksyon wap poze yo ok lè ou nan sitiyasyon difisil se sajès ou wi ki la pou ka mete w deyò kèlkeswa zanmi ou ta wè nan sitiyasyon difisil nou pa konn wè gen moun pye yo glise son sitiyasyon difisil yo manke tonbe epi son sotiz yo repete. Gen moun tou ple yo pye yo glise yo manke tonbe yo di jezi edem gen moun pye yo glise yo manke tonbe gen yon gen yon bagay yo renmen di oubyen yo renmen fè yo aplikel yo di se li yo repete donk avèk sajès ou lè w nan sitiyasyon difisil nenpòt moun ki anfas ou ki gen lidèchip lakay ou yap ka wè èske w son lidè oubyen non on konè lab pa w son fwi. Dim ki aksyon wap poze, mwen menm map di w kiyès ou ye. Depi nan aksyon wap poze yo, map ka deja wè kiyès ou ye wi. Ou ka pa pral vle verite a pou m kanpe anfas ou pou m di w konsa, ok ee ou konn wap di w ee ou konnen men ki sa w ye men ki sa w ye wi. Ou ka pa vle lè tande verite a paske le pli souvan zanmi yo di la verite blès. Kite m di, kite m louvri line nan. Li fè 7 è avèk 38 bòn minit. 904 252 96 29 si gen yon zanmi ki vle patisipe avèk nou an nou ka toujou fè sa wi nou ka toujou fè sa poun patisipe avèk nou pandan m di sa m salye loulou gita loulou kargo en loulou kargo kap bay anpil sèvis nan kominote a pandan map di sa si wap viv Jacksonville ou genyen biznis ou genyen machandiz oubyen pwovizyon ou ta vle voye pou fanmiy ou ma pral baw nimewo telefòn nan Rele Loulou Cargo epi l ap kapab ede w. Jan m di w la, si w vle rele pou patisipe avèk nou nan Mèkredi Motivasyon, 9 04 252 96 29 se nimewo sa ou ka itilize pou plase yon mo nan Mèkredi Motivasyon. Pou di li a, men kòman m wè, men kòman m wè, um, ou ka avanse avèk sa m di yo. Men kòman m wè kònèsans, men kòman m wè entèlijans, men kòman m wè sajès. 904 252 96 29 ou kapab rele pou patisipe avèk nou nan mèkredi motivasyon nou salye le gran loulou loulou atakan loulou gita loulou kargo eeh li gen anpil tit sou dol mèsi pou love yo enjenyè ahh DG donk janm di ou an nimewo a se 904 535 64 37 ou kapab rele loulou epi ok tout machandiz ou ap rive. E Yes Yes Jan m di w la 904 535 64 37 Rele Loulou tout machandiz ou ap rive jan w te voye l la Ou pap wè yo gon tèt fè mal ou pap wè yo gon kou kase tout machandiz ou ap rive jan yo te voye l la Donk se konsa m vini pou m te dechifre tou lè 3 bagay sa yo pou nou. Cheri ekrim pito si ou gen yon bagay wap pataje avèm donk konèsans entèlijans sajès yonn pa mache kite lòt si w bezwen fè pwofi ou bezwen avanse hein nan kèlkeswa sa wap regle yo ok map ankouraje w. Kea sètadi ke m poko gen tout detay men di ok map ankouraje w soye entèlijan ok soye Soyez intelligent. Soyez sage. Mete konesans ou au service des autres. Hein? Pandan wap chèche mwayen pou grandi biznis ou an, ankouraje yon lòt jèn, ankouraje yon lòt Kelkeswa, moun nan ka pa jèn, si moun nan pa gen anyen lap fè, ou ka ankouraje l wi. Chèche yon bagay pou fè. Map ede w, map ba w boustè. Mwen menm ki sèl fason m ka bay moun boustè nan fon bagay wap fè? Si w pa ganyen ditou w ap fè, m ap ankouraje w di w chèche yon bagay pou w fè. Pi gwo boustè m ka ba ou, se lè m monte nan Makredi Motivasyon, pou m di w konsa. Si w Brezil ou bezwen yon bon manba pou manje, al jwenn Vanou Brezil. Si w bezwen yon bon bannann ki gen nen nan figi l, al jwenn Vanou, 1. M ka di w sa? Si w bezwen. An, kòman m te ka, kòman m te kapab di sa? Si w Okap, ou bezwen yon bon pate, e, m ap fè w jwenn Lydie. Si w bezwen yon bon kremas, w al nan Lia Distribisyon. An, w ap ka jwenn bon kremas nan Lia Distribisyon. Kèlkeswa kote w ye nan vil Okap, ou ta bezwen yon pate. Ou wè pate m konn ap fè la yo? Menm pate yo. Se menm sekrè yo ki ladan l. Se menm nou menm ki regroupe nou en li a la grand famille nou toujou ap chache pou grand famille lan gon bagay wap fè depi ou okap ou bezwen yon bon pate pou manje li di ok lè w fin manje pate li di yo wap chanje non l wap rele l pate li dou paske pate yo gou anpil en depi ou okap ou kapab fè sa donk se 3 bagay sa yo jodi a m te pote pou ou pou fè biznis ou bouste pou biznis ou mache nan mercredi motivation konesans entelijans epi Sajès. Nou ka rele wi pou n patisipe, pou n plase mo pa nou. Pou nou kapab di men ki sa, dapre mwen li a, men kòman m wè sa, men tèl kòman, men tèl kòman. Donk, 3 engredyan sa yo, se yo menm nou pote pou ou jodi a. N ap tann zanmi ki vle reyaji, afin ke pou nou kapab avanse, paske lè ap mache, lè ap fè nou lagè. Pa bliye ou sou paj RTL Live, Radyo Tele Li a Facebook, please abòne, Please monte sou YouTube lan, abòne, like, kite yon kòmantè. Wap swiv nou tou sou paj Luster Ilus. Nou sou Twitch, nou sou YouTube, nou sou Facebook. Donk ou kapab ap swiv nou plizyè fason atravè rezo yo. Nou kontan lefè ke nou chak zanmi ki la ki pral gen pou tande Mèkredi Motivasyon e zanmi ki deja tande Mèkredi Motivasyon, m swete nou aplike, nou aplike 3, 3, nou pran 3 engredyan sa yo nou mete yo ansanm. Youn pa mache kite lòt. Si w gen kònesans ou pa entèlijan, ou mele. Paske, pandan m ap di sa kite m rakonte nou istwa yon nèg ki trè entèlijan. Non sèlman li gen kònesans, li entèlijan epi s on moun ki trè saj tou, epi sa w tande a, e! biznis li pran fil. Gen yon mesye ki t ap vann Air kondisyone. Pou m fini, m ap konkli avè l paske si pa gen moun ki rele pou patisipe, n ap just konkli avèk sa. Bon m gade. Ok, yon zanmi ki ekri m. Ok Yon zanmi ki Yon zanmi Yon Yon biznis Yon biznis Kisa ou vann nan biznis lan se air kondisyone Ok Kisa ou vann nan biznis lan janm di nou se Air conditionné. Pandan m di nou sa, m salye Madam Elizabeth Cadet. Madam Elizabeth, youn k ap goumen anpil nan biznis. Mwen menm, depi m wè moun ap fè biznis, m santi se bò kote w m ta rete. Men, m renmen moun k ap goumen, k ap milite. Madam Elizabeth Cadet, big up pou ou, big up, big up. Jan m di nou an, yon, yon mesye ki vann air conditionné. Tout moun konnen air conditionné, li vann pou epòk lè gen chalè. Tankou nou nan chalè la, se lè sa air conditionné ka ka vann. Donk DG m pa konnen si m dwe Ok ok mèsi DG mèsi anpil. Li rive nan yon moman ke bagay yo difisil pou li Ok li rive nan yon moman bagay yo difisil pou li gwo fredi e kote l ap viv an Alaska. Zanmi ki konn tande an Alaska mwen menm m pa konnen an Alaska m pa ka di nou m konnen l Zanmi ki konn tande an Alaska nou tande li fè fredi anpil Boston New York la ba pa fè fredi tankou Alaska Bagay yo vin difisil paske fredi kanpe biznis li se èkondisyone li pa konnen kisa pou l fè Tout sa l fè Mesye ap surviv paske pou ta vann airconditionne fòw ta nan epòk chalè an Alaska pa fè chalè epòk fredi fredi a mare okontrè bill o zero bagay la di bagay la difisil anpil epi gon lè li tcheke yon jenòm ki pap fè absoliman anyen nou konnen gen moun ki pap fè anyen se paske yo pa jwenn anyen pou yo fè jou yo jwenn yon bagay pou yo fè y ap mete kònesans yo, y ap mete entèlijans yo, y ap mete sajès yo ladan l epi yo fè l mache, fè l mache, fè l mache. Gade, ou ka fè l mache. Zanmi ki pral tande Mèkredi Motivasyon jodi a, oubyen zanmi k ap tande Mèkreti Motivasyon jodi a, ou ka fè l mache. Il sifi ke ou gen detèminasyon. Il sifi ke ou konnen sa w vle, ou gen yon pwen de depa, ou gen yon pwen darive, epi ou mete kònesans ou, entèlijans ou, sajès ou tout ansanm epi baw! Ou lage! Jèn gason an pa gen anyen lap fè, men li vle jwenn yon bagay pou fè. Ou menm jèn fi avèk jèn gason ki pa gen anyen wap fè, ou ka fon bagay. M toujou di nou sa. Ou ka chèche yon bagay pou fè, ou ka kreye yon bagay pou fè. Se pa lefè ke ou chanje kote ou chanje kote ou te ye ou al yon lòt kote no, se pa sa ki fè ou pa ka fon bagay. Ou ka toujou fon bagay. Il suffit ke ou gen detèminasyon. Depi ou gen detèminasyon wap ka fèl e wap fèl byen. Ok? Donk. Pou m fini avèk ilistrasyon an, se yon istwa ki vrè. Jenòm nan pa gen anyen l ap fè epi li vin tonbe sou mesye sa ki ap vann sèlman sèlman konpayi l vann èkondisyone. Enjenyè Lwi, nou salye w, anpil love pou nou. Epi, jenòm nan rive kote nan biznis lan, li konnen bagay yo difisil, fredi twòp epi li di mesye a, M konnen nan epòk fredi a, Air conditionné pap vann. Koman w fè pou bil yo? Koman w fè pou w viv? Epi lè sa mesye ap plenyen mizè l pou l di, ah bagay yo pa bon menm non pitit gason m. Nou pa, anyen pa mache. M pa bezwen enimere pou nou, anyen pa mache. Epi jèn gason an di, ou konnen si w vle m ka travay avè w, m ka ede w? Mèt biznis lan panse se yon jwèt, lefèke li di li ka ede w, merci ingénieur Louis. Le fait que li di li ka ede w, Lelo Gamer si w bezwen gade bèl bèl game sou Facebook la ou ka konsilte paj Lelo Gamer epi wap ka wè ok wap ka wè tout bèl jwèt yo. Ahh Personaj ahh mèt biznis lan pa kwè sa men li vle pran yon chans. Li vle eseye. Gade gen bagay wap fè nan vi a fò w aksepte pou w eseye tande. Si w pa aksepte pou w eseye bagay yo ka mal pase pou ou. Men aksepte pou eseye. M ankouraje w pou fè sa. M ankouraje w pou aksepte pou eseye. M salye tout moun ki fè pati gwoup Grand Famille RTL la. Aksepte pou eseye nan lavi a, fò w eseye. E pi, mèt biznis lan di konsa, ok, si w di sa, si w di sa, jèn gason, ban m pran yon chans. Pwan chans non nan vi a. Ou pa janm konnen chans sa ou pwan an kisak ka debouche pou ou demen. Mete pwa ou nan balans lan. Pranl avèk detèminasyon. Renmen sa wap fè. Enjoy sa wap fè. M toujou ap di sa. Lè wap fon bagay renmen tèt ou, renmen sa wap fè a. Ou wè si ou pa renmen sa wap fè a, gen yon bann pikan kwenna oubyen pikan kwennen, kòman yo di sa? Ki ka kanpe ou nan wout la. Dekourajman. Pale mal. Gade mal. Shuishuishuishui. Dèfwa gon bann moun se obstak yo ye nan vi an. Se sa yo gen pou yo fè sèlman. Sèl kritik! Ou konn sa map ankouraje zanmi motivasyon yo? Li pa fasil pou menm jan avèk yon moun. Mwen menm ou konnen kijanm ye si nou vle na fèl konsa. Li pa fasil non. Men se konsa Bondye pam nan fèm. Ou wè lèm nan yon milye m jwenn moun kap kritikem. Moun kap kritikem poum avanse yo, yo vlem avanse. Kòman moun nan kritike w pou avanse m pa pral bliye illustration an non se lè moun nan an Liya men sa w te di l pa bon non korije l next time pa di l konsa ok merci Liya men sa w te fè poukisa se konsa w te fè l li pa bon non Liya gala w sot fè la ok gen bagay ki bon men men sa k pa bon tou next time ranje l pou l pa vini konsa merci li pa fèt konsa ankò w ap jwenn yon lòt erè men w p ap jwenn menm erè a moun sa se moun k ap kritike w pou avanse hein li p ap kritike w pou detwi w men l ap kritike w pou kapab avanse Gon lòt gwoup moun ki kritike w kòman yo kritike w yo kritike w pou detwi w ok gala m sot fè a m ap pran egzanp sou gala a gen bagay ki bon gen bagay ki pa bon men se li a se li menm ki animatris emisyon an se li menm ou konnen ki òganize aktivite a sou bezwen li a avanse Rele li a di a li a an telefòn li a nan tout bwat fatra tout kote nèt ou pap jwenn yon moun ki konnen li a pou ta mande telefòn li se sèl moun ki pa sere telefòn li 9 0 4 2 52 96 29 si w poko genyen l tou pran l rele li a nan telefòn m konnen pa gen tan nan etazini oubyen kèlkeswa kote ou ye a m konnen w pa gen tan men rele li a nan telefòn di a li a men sak pase wi men sa men sa men sa men sa nan gala ok korije sa korije sa Lòt ane si Dye ve, ou pral fè l menm jan ankò. Lè sa ou vle li a avanse ou ba l kritik la pou li a avanse, ou bay kritik la pou li a konstwi men non detwi. Men gen yon gwoup moun tou se detwi. Ah li a m t ap fann bodò w. Ou nou pa konn tande ekspresyon sa, fann boudò la se pa w pran yon kouto fann boudò non. Tèlman ou t ap pale w mal yo t ap kritike w. Lè sa dèyè do li a yo rele on moun nan ti kwen gade wè li a sot fon galala men tèl bagay men tèl bagay li pa bon men lè li a pa konnen li a pap ka korije l pase w di l ou pa di l pou l konnen lè sa ou fè l ou fè l o detriman li a men malerezman pou ou malerezman pou ou erezman pou li a kritik pa detwi li a figa kritik pa detwi pèsonaj sa lè w ban m yon kritik ou konn kisa kritik lan fè ou wè lè w gon ti pye bwa w ap grandi Ou mete angrè nan bouda l pou l grandi Gade lè Lia jwenn kritik sa yo Oh my goodness Mwen menm m renmen moun sa yo k ap kritike m M pa di w rete ladan si w vle rete ladan afè pa w Men m renmen nou anpil Paske lè moun sa yo kritike m Yo fè m avanse pi vit Yo fè Bondye pase avè m pi Pi vit. Se tankou son pye bwa ou pran ou mete angrè ladan epi ou di men, men fè piman, men fè zoranj, men fè mango epi ti pye bwa ap fleri, fleri, fleri, ti pye zoranj fleri, fleri, fleri epi lè w gade ou wè li ap pwogrese, li ap fleri. Ou tap kritike li a pou l kraze? Tu me pousses pour me faire tomber, mais l'Eternel, l'Eternel Li sekourim, li potem sekou. Pandan m di nou sa, m ap vini mèkredi avèk yon lòt ilistrasyon pou nou. Nan zafè kritik, m ap toujou di nou sa, yon bourik ki tonbe nan tou, bourik la tèlman ap fè bri, fè bri, fè bri, fè bri, tout bri l ap fè yo, moun nan zòn nan di bourik la nui yo, bourik la ba yo pwoblèm! Bourik la kontinye ap fè bri. Men ou konnen si l pa t fè bri nan tou a, pa gen moun ki t ap konnen si l nan tou a. Epi gen yon jou moun nan zòn nan deside, ban m gade lè a, nan 7 minit, fò m fini. Gon lè yon jou moun nan zòn nan deside, yo di n ap detwi bourik la, n ap fini avè l. Se menm jan a moun k ap kritike moun, moun k ap pale moun mal. Tout moun k ap pale yon moun mal, dèfwa w pale l mal ou konnen se pou w detwi l. Se grandi ou fèl grandi poul monte. Se konsa li ya ye m pa konn si gen lòt moun kap tandem la ki menm jan avèm. Donk se konsa li ya ye. Epi moun nan zòn nan di konsa ok nap fon jan a ti a ti bourik la nap fini avèl nap detwil. Men wè lè moun yo baw kritik la pa dawonn ok pa dawonn paske ou gon gold ou gon rèv pou reyalize pa dawonn kanpe leve kanpe pa chita leve kanpe ti bourik la lèl nan tou a li pat kouche non li rete sou 4 pyel li kanpe epi moun yo di yap fini avè ti bourik la Yo chèche yon pakèt tè. Yo vide pou bouche tou a. Ou konn sa ti bourik la fè? Ti bourik la te kanpe sou kat pye l, toutotan y ap vide tè yo, ti bourik la ap monte. Chak tè ki vini, ti bourik la pase yo pa anba li monte. Epi gade, pandan tè yo ap monte, an, tou a ap vin pi, tou a ap vin pi ba, ap vin pi wo, l ap grandi. Jiskaske, tè yo yo mete a moun yo sezi, ti bourik la vin rive nan yon nivo, avèk pye l li soti nan tou a, li soti deyò li gen lavi. Ou wè ou menm kap kritike, pandan w nan tou a, ou gen anpil kritik. M pa konnen konbyen moun kap kritike w, m pa bezwen konnen. Men gade, pandan w nan tou a, fè bri tande. Fè bri, kite yo kritike w, kite yo lage tè sou ou, se avèk menm tè sa yo w ap leve. M kite w avèk sa jodi a. E, pou m konkli avèk ilistrasyon m ta ba w, paske m vle fini a 8 è boul, li manke 6 minit, Jèn gason an, mesye, antreprenè a aksepte pou l ba l al vann èkondisyone yo. Men nou konnen nan air conditionne li gen 2 faz yon faz pou mete kay la cho yon lòt faz pou fè kay la frèt si nan epòk fredi a ou paka pase AC a wap pase heat nan epi ti jèn gason an ki se yon nèg non sèlman li gen kònèsans li gen entèlijans epi Bondye te rann li saj Lap mache de kay an kay lap fwape pòt an Alaska. Fredi ap touye moun yo. Epi chak kote l pase, li prezante moun yo sa l gen pou vann pwodui a ki se è kondisyone. Gon kote l rive yon mesye di, Men ti pitit, ou fou! Eske se fou ou fou oubyen anraje ou anraje pou nan epòk Fredi sa pou w ap vann moun è kondisyone? Li di, Men, kite m, ou ka ban m pèmisyon pou m antre lakay ou, epi lè m antre, w ap wè sa, w ap wè, w ap wè kòman èkondisyonnen an ye, epi si w vle ou ka achte. Avèk sajès li, gade, ou menm si yon moun te di w fou, ou t ap gentan krache nan figi l, ou t ap gentan ba l yon slap, ou t ap gentan jifle l, ou t ap gentan pran l avèk betiz, sotiz, pou w te fini avè l. Soyez sage. Ti gason an pat kouri poul te joure, epi li di banm chans non pou m antre, banm ploge l sèlman epi map montre w. Mèt kay la aksepte ti gason an antre nan kay la, li ploge è kondisyone an, epi ti gason an, è kondisyone an te sou esi, te sou um kote poul fè frèt lan li switch li gade dèfwa nan lavi a fò fò aprann switch tande fò vire fò passons à l'autre bord lèw passons à l'autre bord wap jwenn anpil bagay lèl vire bouton an li te nan it li te nan esi li metel nan it lèl nan it gade pandan map pale avèw la nan 5 nan 5 entre entre 4 a 5 minit kay la gentan chofe! Epi mèt kay la di, Waw, ti gason, sa k pase konsa? Apa son Esou t ap prezante m epi gade mwen rive, tout moun nan kay la kounye a ki te rakokiye anba lenn, lenn pa t ka fanyen pou yo, tout moun kòmanse soti nan kay la yo jwenn solisyon. Sa w tande a ti gason an mache de kay an kay, biznis lan, li fin vann tout èkondisyone ki te gen yo. Li te mete kònesans li, entèlijans li avèk sajès li epi l te mache. Non sèlman bagay la chanje pou sitiyasyon mèt biznis lan, li chanje pou ti gason an tou paske li pa t gen anyen l ap fè. 904 252 96 29 se se nimewo tele telefòn li a, si w rele m ou pa jwenn mwen w ka kite yon mesaj. Nou ka rete an kominikasyon pou m ankouraje w fè biznis, pou m ankouraje w sa w ap fè a menm si l piti fè l. M pap gen tan pou m prezante w pwodui yo. Men nou gen anpil pwodui nou te ka prezante yo. Vita, Vita BCD Plus, se yon kon, se yon sipleman. M pap, m pap ba w manti, si w chwazi pou w ka itilize sipleman sa, Vita BCD Plus, gade, avèk Vita BCD Plus, ou pap, gade, ou pa ka fè bèk atè! Kèlkeswa nan travay di, kèlkeswa sou, sou kabann ou, Kèlkeswa anndan kay ou, ou menm k ap travay di, w ap travay nay, w ap fè de djòb, hein, ou menm ki gen yon bann jèm mikwòb avèk sèten jèm kowonaviris la, m ankouraje w pran Vita BCD Plus. Ou p ap regrèt. Ok? Ou p ap regrèt. Rele nou, kontakte nou oubyen monte sou sit lan, vitabcdplus dot com Plase òdè w. Ou pap regrèt ditou. Oubyen rele kep nenpòt moun nan Radyo Pwisans Entè, di m vle w ede m paske m bezwen sipleman pa m nan kòman m ka fè genyen l. Epi n ap regle yo. M salye IBM Interne Medicine en Millenium Group Services. M salye Doktè Ernst Virgile ki se gwo sponsò li a spò. Donk zanmi Mèkredi Motivasyon, li fè setè senkannswit bòn minit, se la m ap kite nou. Yon sèl bagay m ap di nou, jan m di w la, twa engredyan sa yo m pataje avèk nou, kònèsans, entèlijans, sajès, wè si w sèvi avèk 3 engredyan sa yo, yo se yon pon pou w kapab travèse nan biznis w ap fè a. Ankouraje fè sa. Youn pa mache san lòt. Si w gen kònesans ou pa gen entèlijans, ou mele. E si w gen kònesans ou gen entèlijans, ou pa gen sajès, ou chire. M ankouraje w. Ok m ankourajew aplike 3 engredyan sa yo epi biznis ou an wap kapab avanse se te zanmiw Manette Luma Dorvilus di li Africa pou mèkredi motivasyon nap rankontre mèkredi ankò pou yon lòt motivasyon parèy babay tout moun je vous aime pa bliye ale sou YouTube ekri radio tele Liya epi abòne avèk nou ale sou Facebook ekri rtl live follow nou afenke pou tout sa nap fè yo pou yo kapab rive jwenn nou. Mèsi enjenyè Louis mèsi DG de la radio télé li a enjenyè Louis se li menm ki ki ki ki regle tout imaj hein tout sa w wè ki gen pou imaj sou radio télé li a hein ba w love la apresye yo donk Gracien Antoine humm kolon an kap di nou sa nan okay Jetro Louis tout ekip la nou salye nou tout nou kontan pou nou te la avè w aplike 3 engredyan sa yo nan lavi w ou pap regrèt wap reyisi e konsa. wap pataje siksè w avèk yon lòt moun wap fè yon lòt moun kapab arive reyisi se te zanmi w li ya kenbe la nap rankontre mèkredi pou mèkredi motivasyon babay je vous aime ale.